Hey bèl ti pitit Oui Malo
Bonswa Bonswa Kòm ou ye?
Mwen byen ou menm?
Mwen la e ou menm?
Mwen anfom wi frèm. Humm wap pase nan rout la ou di soley la fame ou fò. Oh wi soley la fou ui. Ou pa fout chita avèm. M pap chita non. Oh poukisa.
Pou anyen m pap chita. M ka manje w? Non m pa di sa non. Epi m pa vyann ou pa tap janm ka manje. Oh! Ou pa dyab non. Ok.
Ki bò w rete? Dèyè a la m rete.
M pa konn wè w. M la wi. Ok.

Se Destin ki te rele Nova ki pa la. M te soti chita la, m ap pran yon ti van. M ap pale epi m di Sou ap vini epi m di gadon bèl ti pitit. M di bon m chita la m pale avè l men m wè se yon bèl ti pitit ou ye si nou zanmi sa p ap anyen? M pa kwè sa ap yon mal non.

Lavi a kraze menn mal mal mal mal. Wi m konnen lavi a di menn men fò gon opinyon fò gon objektif pou sa menn. Menm jan l ye lè ou la fason m ap rich m ap gen lajan fò m pami yonn nan gran yo yo toujou ap site sa k ap fè mwen ka fè fake sou tiktok fò m pami yonn kanmenm m ap rich kanmenm. M deyò menn m deyò frè m. M ap rich kanmenm lè ou la fason m dim sa deja menm si m pa konnen mwen destinasyon m m ap rich kanmenm avan m mouri m ap rich kanmenm.

Salut Seigneur. Li ta fèm bon anpil wi. E manti wè ma koum lan. M ta fèl al dè ti pitit la paske kote ti pitit la ye a li pap bon pou ma koum.
Oh sèvant de Dieu kòman ou ye? Kòman ou ye cheri?
Mwen trè byen ak Jezi e ou menm? Anfòm ak Jezi.
Genlè soti nan sèvis menm jan avèm? Ah m soti.
Fon montay pu ou ala. M kontan sa wi depi se pou bondye wap travay ou pa ka pedi. Ou konn sa pa gen anyen ka pedi pou bondye. Koman aktivite yo menm. Trè byen ak jezi apresa ou poko afronte. M fè sa deja wi. Ok m kontan sa m kontan sa e depi se lakay bondye ou ye. Ou pa gen anyen wap regrèt. Menm apresa sa ou regle koman aktivite ou ye. Ou konnen de ou pa sou kabann lopital. Tout bagay byen avèk Jezi. Avèk Jezi tout bagay anfòm. Men apre de sa, kòman pastè legliz ou a rele? Pastè Lafa, e ou menm? Oh! Lafa, Lafa! Oh! Yo di m pastè Lafa bon anpil wi, l ap fè anpil mirak avè sèvant li yo wi, men kote rès lidè yo ki te avè ou? Ou konnen se nan sèvis m soti, m gen aktivite pou m al regle men yo rete legliz ap rele. Lòt aktivite, m pran devan. M kontan sa wi men se kijan rele. Fe anie ou menm pou mwen menm sese wi. Wi m kontan sa yon bel film. Ni ou menm tou wi cheri m kontan anpil e ou konnen lakay bondye nou pap pèdi anyen m sese ak ou. Pa gen pwoblem non cheri. Bondye bel wi sè bondye. Oh ou menm tou wi cheri ou konnen depi se lakay bondye toujou gen lajwa. Wi m kontan ti boo. Ya ou konnen depi.

Pa tèlman rekonèt non men jis m santi m m gen yon pouse anndan m pou m ta fè yon ti pale avè w. M pa konnen si w renmen si.
Pale apwopo de kisa? De, apwopo de levanjil.
Pale apwopo de levanjil? Mh. Anben m ap tande w. Ok, e depi maten m te e nan wout la m t ap preche pakou nou. Sou latè se preche levanjil epi pou nou mennen nanm a la repantans pou Bondye se misyon nou sa pou nou preche jèn gason jèn fi madam marye mesye marye levanjil e jodia m santi fòm ta preche w levanjil m pa konnen kòman wap resevwa l kòman w pap resevwa l wap preche m levanjil kòman w preche m levanjil. M ka m ka preche levanjil tou wi. Se vre?
Wi. Anben li bon wi.
Poukisa ou vle preche levanjil la? Ou gentan wè m sanble yon moun ki pa konvèti ou sinon di m. Wi paske ou poko fè lapè avèk Kris. Eske se mwen k di w sa?
Bon.
Se pa ou menm ki di m sa men m chwazi di w sa. Koulye a si w gentan fè lapè avèk Kris w ap di m ou asepte Jezi.

M pa ta panse sa e depi ou jwenn yon sèvitè osibyen yon sèvant dedye, Bondye motive yo pou yo pale avè w, m panse fò w an mezi pou tande sa y ap di w la. Ebyen m gentan tande w wi, m tèlman gentan tande w m tande tout sa w di yo, m di w m ap gentan fè l, m ap gentan fè l. Depi w wè m di w m ap gentan fè l, m ap gentan fè l tande.
Anbyen bòn jounen. Anbyen ok, mèsi ou menm tou.
Anbyen ok.

Pandan se tan, m ta di m ap konvèti wi. Sa m fè la? Chak lè yo vin pale avè m, m toujou ap kouri dèyè moun yo. A m te di m ap pran Jezi. M pa gen tan fè bagay konsa. M ta di Amika m ap kontre avè l lè l vini.
Map chachew, mwen bezwenw, mwen bezwenw plis ke avan. Bondye si tèlman renmen nou, li te bay sèl pitit gason l nan ki rele Jezi, e sak fè mwen menm vin nan kote w an la yo te rele pastè vin anonse nou bòn nouvèl la se asèpte Jezi, si w pa asèpte Jezi wap mouri wi sèvitè, si w pa asèpte Jezi frè m, sè m wap mouri wi, mwen menm vin la pou m vin di nou Jezi gen pou l tounen, lap tounen pou moun ki asèpte l yo. Mwen menm pastè se sam vin di nou nan kote a m renmen nou anpil m tèlman renmen nou jezi te vin mouri pou nou li damou nou li damou nou. Ooh Jezu bann Ania la fou pou mwen Seigneur. Mwen pa konnen ki moun wap mete sou moun se mwen papa mwen konnen avèk ou pa gen anyen ki enposib nan lavi. Gad yon sèvant jan map gade l la mwen kwè lap sèvi sèvi Bondye wi sèvi Bondye paske se sèvant li ye la men kanmenm map prann. Ma sè kòman nou ye? Lapè Bondye avè ou. E mwen menm vin anonse la bòn nouvèl. Ou konnen Jezi gen pou l tounen? Enbyen se sa k fè m vini nan kanton an la. E m pa konnen si w ou rekonib mwen. M vin nan kanton an la. Èske m pa konnen si w asepte Jezi deja nan vi w? Wi m asepte Jezi. E nan kèl? M konnen nan yon machann yon legliz. Men m ta bezwen pou w ta antre nan legliz mwen an, nan relijyon an m lan. Oh men papa se Christo menm fòk ta manje a wi. Oh ok sèvant Bondye.
Ebyen pa gen pwoblèm paske mwen menm se sa m vin di la se nanm ki pèdi se sa m vin chache. Mwen kontan sa m kontan sa.
Lè ou wè travay sa a fèt Bondye kontan anlè a kontan. Li kontan ok.
Ebyen pa gen pwoblèm ma sè. Ou pa gen telefòn? Non m pa gen pòtab.
Ebyen bò bò isi a w rete pa vre? Wi isit la m abite. Ebyen pa gen pwoblèm ma sè mwen menm pèsonèlman m ap vin chache w.

Oh pral kite mesaj pou mwen ok.
Oh sa epa dadle banm avanse sou li m wè sa lap fè la oh dad Baby Sa wap fè la cheri. M pap fè anyen non m pap fè anyen lakay la m jis vin chita la. Ou chita la pou kont ou. Ah bon ta sanble m santi w tap vin jwenn mwen. Ou ta rele m vin jwenn ou m lakay la m pa tap fè anyen tou. Ok Dieu fè gras ou la. Kache dabò kotew rive. Bon sa pa pwoblèm wap peyem. Wap peyem pou sa baby. Blag map fè ret chita.
An pasan ou gentan manje baby. Ou fè sa wi. Ok ou byen benyen. Ok ou tap vin benyem jan mwen poze kesyon an. Ou konnen m pa chè pou sa map benyen w depi se ou. Wap fè mpa chè pou sa. Ou konnen m chè pou sa. Humm m gen kesyon pou ou wi. Oh map tandew.
Ok ou tro ou tro prese m poko ka ouvri sijè sa kounya. Oh dim bebe non baby non baby.
Wap fem dous? Dim.
Ok m sonje oparavan lè kem al wèw ou konn voye dlo sou mwen pafwa sak pase kounya bon ou vin la ou fè bizou pou mwen epi ou chita sou mwen. Sa vreman fèm etone. Baby tout sak te pase rete dans le passé. Pa di sa. Kounya se le prezan.
Non pa di se le prezan men ou konnen map sonje pase a. Wi men kon ok kounya m pa pou m pou ou kounya e m pou ou men se li pa bezwen panse a sak te pase. Ok sak pwouvem ke ou pou mwen. Baby m pou ou. Ou pa remake sa? M pa remake sa paske pa gen okenn prèv ki pwouvem sa.

Sak pase? Alèz m pat alèz la, m te gen, ou konnen, lè w fèk rankontre avèk yon moun depi w ap panse avè l twòp, sa ka vin rann ou malalèz. Se vre?
Epi mwen m pa malalèz non. O Jezi, ou te di, m te di w pou te fè m kwaze a yon moun, men ou fè m kwaze a yon òm de Dye k ap fè travay ou. O, m kontan sa Bondye. Se pou l fè travay ou nèt ale e m konnen lakay ou depi l lakay ou pa gen anyen n ap pèdi senyè kite l kenbe la fèm lakay ou senyè m kontan travay sa e m oh gade kòman l ap preche m e li mande m pou m mache lakay li oh m t ap kontan sa.
Gade koze mesye manm matela pa manm matela pa konn ki nan kisa l pran la li gentan panse se yon bon pastè m ye li pa konn se yon misyon m vin ranpli. Lap konprann, lap konn jòjèt. An nou wè pastè, e se sa yo kwè lan aparans. Enbyen, pa ret sou yo, deke pastè! Levanjil la bèl, yap konprann. Levanjil la bèl e l dous. Asèpte Jezi, Jezi renmen nou. Ou menm ki lan povrete, ou lan malpwoprete, asèpte Jezi, li renmen nou anpil.

Epi? Sa w ekri?
M pa ekri anyen. Ou pa ekri anyen?
Brèf, ou konn pou ki sa m rele w la? Fò m mete w alèz. Mwen ki pou Viki m te gentan pran nimewo telefòn ou deja m pa t janm rele w. Se paske m wè kòmsi gen de bagay si m pa pataje avè w, sa ka rann kè m mouri tèlman l fè mal.

M santi ke pou m ta pi alèz, sa m gen pou m di yo e pa nan telefòn sèlman m ta di yo non. M pa konnen ke nan jou k ap vini yo la si w ap disponib pou n te ka wè si sa pa p deranje w. M pa ka chwazi yon jou. M panse ke ou ka chwazi yon jou k ap fè ou plezi.
Men ki love li ou wè nou rankontre? Non ou menm kap chwazi. Hum? Ou menm kap chwazi yon jou.
Jodi a menm?
Bon m pa mete pou jodi a menm pase ke m pral nan yon reyinyon la talè, m panse ke si demen si Dye vle ap disponib pou m, m panse ke demen si Dye vle nou kapab wè.